Kisa Chelsea fè k fè l genyen? Euh pou kòmanse. Maresca fè sa Raymond Goethals te fè an 2000 e Raymond Goethals te fè an 1993 nan yon final Marseille fas a Milan AC. Pou Marseille te bat Milan alòske Milan te favori, Marseille te oblije kopye jan Milan jwe a. Pou grenn match sa a, Marseille jwe hors-jeu pyèj, Marseille jwe pressing sou ekip Milan AC a. E se menm bagay sa ke Chelsea fè yè dimanch lan. Chelsea 1 li jwe yon 4-3-3 klasik avèk yon milye de teren e se la pi gwo sipriz lan, Reece James, Reece James enteryè dwat.

E pwi Cole Palmer a dwat, se Cole Palmer ki pral bay match lan, Pedro Neto a goch, e pwi an pwent Joao Pedro. Nan defans lan Malo Gusto lateral dwat, Cucurella lateral goch, Levi Colwill avèk Trevor Trevo Shadow ba, e pwi Robert Sanchez ki jwe yon bon match yè, ki fè anpil parad enteresan. Chelsea singe, li kopye sa Paris Saint Germain fè lòt advèsè yo. 1. Paris vin Chelsea vin pran Paris Saint Germain nan gòj li anpeche l sòti nan debi match lan dezyèmman batay mitan teren an Paris kaziman pèdi l epi twazyèmman se vrèman rar pou n soulinye sa ekip Chelsea a sistematikman jwe nan do Nuno Mendes yon Nuno Mendes ki fèmen Salah pandan sezon an nan Paris Saint Germain Liverpool Yon Nuno Mendes ki fèmen Bukayo Saka e nan Paris Saint Germain Arsenal, yon Nuno Mendes ki fèmen e e Denzel Dumfries nan final Lig dè Chanpyon an, yon Nuno Mendes ki fèmen Lamine Yamal nan Portugal Lespay nan final e e Lig dè Nasyon. E poutan misye chwazi sistematikman jwe nan do Nuno Mendes. Sa son chwa ki enteresan ki enpresyonan. Nuno Mendes te alarou lan match la e se sa ki fè ke alò fò nou di piblik la nou pral chanje stil demisyon an nan youn ou 2 semèn ankò nap vin a bokou plis dimaj paske m pral di yon bagay la malerezman m pa gen imaj poum ta montre l men m pral eseye fè efò poum esplike sa m pral di an yo sistematikman jwe nan do 2 nèg Nuno Mendes avèk Lucas Beraldo. Lucas Beraldo se mun an domino a. Lucas Beraldo e Paris pèdi final lan se paske Paris pa gen ban. Ok an nou pran rezon k fè Paris pèdi final lan. Li pèdi batay taktik lan. Dezyèmman e li pèdi e li pèdi paske l pa gen ban. Pa gen ban vle di kisa? Pral eksplikem wi. Si w retire Malo Gusto nan w match, ou monte Reece James kòm lateral dwat, menm si tou lè 2 te titilè, ou pa pèdi an kalite. Si w retire Enzo Fernandez nan w match, ou monte avèk ti nonm nan, Romeo Lavia, ou pa pèdi an kalite. Si w retire Pedro Neto, ou monte avèk Madueke, ou pa pèdi an kalite. E vandredi an m te soulinye sa a, Mwen te di ke Chelsea gon avantaj, se ke jwè Chelsea yo pi fre fizikman. Paske Chelsea se ekip ki fè plis woulman anndan koup du mond dè klèb la. Maresca pa janm demare avèk menm 11 lan a chak match. E nivo ekip la pa janm blese, pa janm bese padon. Wap wè Badiachile pa jwe. Gon pakèt nèg enpòtan k pa jwe pou ekip Chelsea a nan match nan match yè lan. Alòske Paris, Paris, ou konn kote m wè Paris pa gen ban? E youn mwen moun ki ki fèm konstate sa se Harold Domon. Sak pouli a ba lil. Devan Botafogo, ou sonje match sa a Jephte? Harold Domon di oh gadon frekansite Luis Enrique fè li pral peye l. Botafogo bat 1 a 0. Si nou gade 11 pari devan Botafogo a gon pakèt nèg ki pat kòmanse. Joao Neves pat kòmanse. Euh Dembele m pa sonje l te kòmanse. 2 nèg tankou Désiré Doué, Hakimi, nèg sa yo pat kòmanse. Ebyen, Paris te an gran difikilte, jiska la 60 tièm minit de jeu, Luis Enrique te oblije fè yon pakèt chanjman. Paris pa gen ban, sa m rele pa gen ban an, jwè ki sou ban yo, lè yo monte, nivo Paris bese. E se la se youn nan kle viktwa Chelsea a. Lòt bagay ankò, ee. m ap fè nou konstate, sè ke Paris pèdi match la paske l te gen yon eksèd konfyans. Mwen te di nou sa, twòp dout pa bon, lò gen twòp dout ou pral fè erè, pa egzanp Real te gen twòp dout devan Paris, menm jan an tou Paris te gen twòp konfyans devan Chelsea. Ou gen lenpresyon ke Chelsea di a, Paris di tèt li a, menm si Chelsea ban m 2 gòl, m ap bat li kanmenm. Kounya la si nap antre anndan match la Lucas Beraldo ki se mil an domino a vin fè Nuno Mendes mal jwe paske lè yon lateral goch yap rive sou li toutan gen 2 3 nèg kap pase nan zòn li an nèg la pa yon sipè òm pou lap defann sou 2 3 nèg paske an defans sitou sou lè kote ou pa gen dwa an enferyorite nimerik. Menm a egalite ou pa dwe gon alò Marion Léandre te konn di sa sou telemax a 1 kont 1 la defans è vwe a lechèk Marion Léandre te konn di sa sou telemax epòk papa nèk an 98 m te tou retni sa lè w ap defann menm a egalite ou pa dwe ye ou dwe an siperyorite nimerik paske a 1 kont 1 la defans è vwe a lechèk nan zòn sa zòn Cole Palmer a, gon pakèt moun kap pase ladann e Nuño Méndez depase par les événements. Ok, sak vin pase 1. Gòl yo fèt, malerezman m pa gen imaj JFT, men map retounen sou final sa yo, map vin a imaj wi. M pa konn sa nou pral fè teknisyen yo, men fòm vin a imaj. Gon pakèt bagay m bezwen montre nan final sa. L'importance du jeu sans ballon. Pandan tout moun ap felisite Cole Palmer, gon nèg ki fasilite Cole Palmer lavi anndan match la. Nèg sa rele Joao Pedro. Jephte misye fon ekip apèl de bal ki kreye espas pou Cole Palmer. Premye gòl lan se Malo Gusto ki jwenn do Nuno Mendes. Li choute, balon an kontre. Misye rejwenn balon an, li fè yon pas an retrè pou Cole Palmer. Cole Palmer fente frap la. Joao Pedro fè yon apèl de bal. Pandan Joao Pedro fè apèl de bal lan, defans Paris a dezòganize nèt. Epi Cole Palmer jwenn yon fenèt de frap. Misye pa menm choute boul la fò menm, li plase balon an. Malgre longè Donnarumma, Donnarumma pa gentan rive. 1 a 0. E m ap fè n remake, Pari, òmi devan Manchester City, Pari rarman reyaji lè y ap mennen sou li. Malerezman m pa t nan live retransmisyon an, m ap pale aprè match. Pari, dènye reyaksyon Pari se lè Manchester City te 2 a 0 sou li, yon City ki te tou kraze, se pa merit Pari m ap retire non, epi Pari pase l 4 gòl a 2. Aprè sa, li trè difisil pou Paris fè remonte anndan yon match lè y ap mennen sou li. Paris kijan kijan l jwe, Paris tankou Tyson. Mike Tyson e konsa l te ye wi. Match la kòmanse pandan w ap goumen deyò a pou kat epi match la gentan fini. Depi ke ou kapab kenbe Mike Tyson, match la ap dire, l ap doute, ebyen l gen anpil chans pou l pa genyen match la. Paris Se kraze l kraze advèsè. Depi l pa ka kraze match la, bagay la difisil nan men l. Ebyen jisteman se sa Chelsea fè. Chelsea poze l kesyon taktik yo, Chelsea jennen l, epi eksè de konfyans fè l pèdi, epi mi nan domino a, donk absans de ban, Lucas Beraldo, se la a 3 gòl yo sòti, se sou bò sa a. bò Nuño Méndez lan e Lucas Beraldo te aryè santral goch. Dezyèm gòl la se prèske menm bagay la ankò, se yon balon ke yo pran nan mitan teren an epi yo jwe sou Cole Palmer, Cole Palmer monte avèk balon an, Cole Palmer rive nan kaziman manch malèt lan, li fè yon fent de frap, li jwenn espas la ankò epi gon apèl de bal de ankò yn fwa Joao Pedro aryè a Vitinha ki te vin defann sou aksyon paske li li aparante a yon kontratak. Vitinha pa konnen si pou l swiv Joao Pedro, si pou l al make Cole Palmer. Ok epi espas la jwenn Cole Palmer fè yon e fè yon pla di pye pou fè 2 zero a. Twazyèm gòl la ankò jeu san balon de de Joao Pedro

Gon lòt rezon k fè Paris pèdi ankò e m pral ba nou rezon an. Rezon an se Luis Enrique. Ki defo ekip Luis Enrique toujou genyen? Kalite l ki fè defo l. Depi Luis Enrique ap antrene s on sèl ekip foutbòl l antrene ki gen de jwè ki kapab fè desizyon endividyèlman. Se Barcelone 2014-2015. Li te gen Messi, Neymar, Suarez. E se ekip Luis Enrique pa renmen. Ou konn pou ki sa? Paske yo pa t bay Luis Enrique merit triple sa a ke Barcelone te fè 2014-2015 lan. Nan tèt anpil moun, triple sa a te fèt se gras a MSN nan. Merit lan se pou MSN nan te vini, li pa t vini pou Luis Enrique. E si n ap swiv karyè Luis Enrique kòm antrenè, n ap wè tout ekip misye monte, misye toujou ekarte dè jwè ki gen gwo ego. Lespay, misye pa t rele Ramos, misye pa t rele Alba, se paske misye te gen pwoblèm avèk nèg sa yo, nèg sa yo gade l nan zye nan vestyè. Luis Enrique toujou konstwi efektif li pou se li k vedèt ekip la. Ebyen e lè yo bloke ou kounya taktikman? Paske taktik pou taktik, depi yo bloke ou, fò gen de jwè ki kapab fè de desizyon. Ki jwè nan Paris ki kapab fè desizyon endividyèlman? Tout jwè Paris Saint-Germain yo se de jwè dekip wi. Vitinha son jwè dekip, son jwè ki fonn nan kolektif. João Neves son jwè ki fonn nan kolektif. Kvaratskhelia ki son soliste, men li pa gen dimansyon pou l mete yon ekip sou do l. Dembele, gon kote ap met Dembele l pa ye. E fanatik Brezil yo, je suis désolé, sa k fèt yè a gen ti kè sote ladan l wi. M pral ba nou kè sote a. Dembele pa meyè jwè final Lig dè Chanpyon an. Dembele elimine devan Lespay, Lig dè Nasyon. Dembele pa jwe anyen nan final koup du mond dè klub la. Nèg kap chofe Dembele fas a Lamine Yamal yo gen kè sote wi. M pa di kiyès kap balon dò. Men sak fèt yè a gen kè sote wi. Dembele pèdu dè pwen nan la kous o balon dò yè. Sak fèt yè a gen ti kè sote ladann. Dembele gen 3 match kle ke l pa desizif ladan yo sou sezon an. Final Lig dè Chanpyon an se pa li k deside l, Paris chanpyon men se il n'a pas été le meilleur joueur de la finale, se te Désiré Doué. Li pat, li pa deside, li pa jwe anyen nan France-Espagne 5 a 4 la, Lig dè Nasyon. E menm Dembele sa a pa jwe anyen nan final lan. Donk Paris son ekip menm avèk menm avèk yon Dembele mwayen kap genyen pa vin fèm kwè ke Paris fè sezonl fè a se gras a Dembele pa vin fèm kwè sa e mwen menm se moun kap klewonnen frèd an dou sim tap vote balon dò mwen byen di mon balon dò se Vitinha l tap ye sensèman men pa etone pa etone si Lamine Yamal ta pran balon dò a mwen byen di pa etone. Map prepare nou a sa. Li ka n sezi. E sak fèt yè a l ale an favè Lamine Yamal paske fanatik Brezil yo ki pwoblèm yo genyen se ke Barcelone pa vann Raphinha kòm balon dò. E dezyèm pwoblèm ki avantaj Lamine Yamal nan balon dò a ou konn ki avantaj li ye? Paris pa janm fè pwomosyon pou Dembele. Se laprès fransèz kap fè pwomosyon pou Dembele. Paris pa mete yon jwè an avan non. Dispersion des votes lan kapab jwe pou Lamine Yamal. Kounal la ou pral dim ke Lamine Yamal pat meyè jwè chanpyona D'Espagne, li pat meyè jwè Ligue des Champions, li pa meyè bitè Ligue des Champions. E sa w fè de la classe du joueur? Hum, al gad kritè yo, la classe du joueur. Dembele avèk Lamine Yamal, kiyès ki gen plis klas? Se menm bagay Ronaldinho, Franck Lampard la. Pa tande zen tande. Jodi a ki dat? Jodi a 14 jiyè. M ap pran sa a, m pral pran telefòn mwen m ap fè caption sa a, m ap mete l yon kote. Na tande zen. 3 a 0 e ekip Paris an pa t kapab reyaji. San reyaksyon, byen okontrè nèg yo tonbe nan yon enèveman ki fè ke Marca

Alò, li pa t ap istorik. Alò, ban m eksplike sa m ap di a. Li t ap istorik, ou konn sa k fè li t ap istorik? Paske Barcelone fè l wi, men koup di mond dè klèb lan, li pa t fèt sou sezon 2008, 2009 lan. Yon nèg, alò, pran san nou pou nou konprann sa m ap di a. Koup di mond dè klèb kounye a, li fèt sou sezon sa k sot fèt yè a, li fèt sou sezon 2024-2025. Men nan ka Barcelone nan, Barcelone fè l men Barcelone fè l nan yon ane. Pran sans nou wi, m pral eksplike sa m ap di a. Barcelone fè yon sekstuple nan yon ane, men l pa fè kentuple nan yon sezon. Nan sezon 2008-2009 lan Barcelone fè yon triple, chanpyona, koup, lig dè chanpyon. Mentnan,

Kounya lòt 3 tit Barcelone pral pran yo, yo toujou nan ane 2009 la, men yo pa nan sezon 2008, 2009, yo nan sezon 2009, 2010. Se sa k fè ou ka pale de sekstuple nan on ane, men w pa ka pale de sekstuple nan on sezon. Paske 6 tit sa yo, yo etale sou 2 sezon. Men nan ka Paris a, Paris ta pral fè on kentuple, 5 tit, sou on sèl sezon.